avèl. Wi lèl pa respekte angajman li konn al ap met sou kè pwen sa vle di chak moun ki la son pwen chak on bagay on kòd ki mare la chak ti sa ou wè la son pwen li ye li gen non a moun nan ladann si lè a rive moun nan pa vin peye ma ale nan pwen an mwen site non a moun nan enben jan wè la mwen bò ou fon pil travay la wi wi bon ou konnen kòman bagay yo ye anpil plezi pou nou fè premye entèvyou nou. Jodi a ki se jodi lendi karo jodi a e se avèk anpil plezi nou ap salye manbo kòman ou ye mwen la mwen pa vle mal grasa di ok e e manbo reyalite e ayisyen nan sodomeng lakay ou e nou vin gade kòman sa ye lakay ou paske bon mwen se manbo
k ap bay anpil sèvis nan Sendomeng depi 2013. E ni Ayisyen ni Dominiken k aletranje toujou ba ou anpil sèvis. Mwen byen kontan paske mwen ap bay sèvis nan Platanay la anpil. Enben, mwen bon nou kòm ou di konsa ke w ap bay sèvis, sa se djòb nou paske reyalite Ayisyen nan Sendomeng se djòb nou pou nou dekouvri pou nou pale avèk Ayisyen k ap fè sa ki bon isi. E definitivman, kòm ou di depi 2013, ki sa ki te pouse ou vini Ivy Mambo? Bon, se pa dan ke m arive de Mambo depi a laj de... 12 ans men m pat chita stab lè m wè mistè yo ap banm pwoblèm lè m vin rive sou 22 ane m di m ap pran plas mwen pou m chita men kote m te premye ap travay se pòtoprens men m te konn vin sendomeng men m pat konn rete m te konn Ou di kisa sa ye sa sa ki sa sa se dife bwav dife bwav sa se dife bwav la Se la de m fè tout sa m gen pou m fè, sakrifis ki te lè, m fè tout sakrifis. Epi chak fwa m ap fè pwen an tou fò m limen dife bwav la, pou m bay kleren, pou m bay tout sòt, mete bwa ladan epi pou m travay. Paske fò m chofe dife bwav la, paske se li ki premye. Ouvè chemen mwen tou ouvè pòt pou mwen. Ah enben ok lè yon moun vin fè e chandèl la e se la pou moun nan vin limen balèn oubyen vin vin e vin vide de twa kout e klenyen atè pou mande pasaj nan bitasyon l se sa? Wi pou l mande pasaj nan bitasyon l epi tou pou l mande kafou pasaj avèk bwav la avèk tout bawon. Se la pou mande pase. Enbe, m wè yon pòt la ki gen. Pòt sa ou. Ou ka fè pou nou? Pòt sa ou wè a se la mare pwen an. Sa vle di lè yon moun vin pran pwen. Se la mare pwen an. Enpi pwen sa mare la se chak fwa lè lè a rive m toujou souke pwen an. Si m fè travay la. Se ke lè moun nan pa pè li pa respekte angajman ou ansanm avèl. Lè li pa respekte angajman li konn al la m vin. Ok, pwen an, avè di chak moun ki la son pwen. Monche.
Chak, on bagay, on kòd ki mare la, chak ti sa ou wè la son pwen li ye. Li byen non an moun nan la dan. Si lè a rive moun nan pa vin peye, m ale nan pwen an, m site non an moun nan. E byen, jan, jan wè la man bò, ou fon pil travay la wi. Wi bon, ou konnen kòman bagay yo ye. Sa vle di, m fè travay la, la se, la m mete, mete tout gad bawon an la tou, m pa bezwen nan simetyè pou m rele bawon an la. A, se, se byen sa. m ka rele l kote mi a si yon moun vin fè travay, m ka rele bawon la, e m ka rele kafou la tou. Men ou se moun ou se moun ou se moun pòtoprens ou byen moun kote ou soti ayiti? Non, m grandi pòtoprens depi a laj de 5 an m pòtoprens. M grandi la, epi m konn ap travay la, men mistè a te reklame m la, lè mistè a vin moute nan tèt mwen, yo pran m y al avè m Grand Rivière nan bitasyon m. Ok, moun Grand Rivière ou ye? Wi, menm kote m ale nan bitasyon m Grand Rivière, epi manman m, papa m, yo tou plase E ginen an nan tèt mwen, avèk lwa abitasyon yo di fò m travay. Fò travay. Finalaman mwen menm m kòmanse travay. Lè m kòmanse travay Grand Rivière du Nord, e menm kote a, Ki tip de travay w ap fè? wi gen moun ki bezwen beny chans, yo vin bò kote m, epi tou gen moun ki konn lage nan, vin nan prizon, yo vin kote m pou m lage yo. Men gen moun tou, ki bezwen ki gen mari yo kap ba yo pwoblèm ni madanm yo kap ba yo pwoblèm yo toujou vin kote m mhm. epi m travay pou ni dominiken ni ayisyen yo toujou vini la enbe ok mabou ou te